E jodi a la, nou gen anpil privilèj paske n fòme anpil moun pa bò isi nan kesyon abitraj. E de se fèt, m mande nou pou nou aplodi triyo abitne pou mwen silvouplè. Aplodi pou mwen silvouplè. Plaplapla. Se sa. Ebyen, nou pral rive la pou n kapab fè remiz de twofe e meday. Ebyen, men jistavan, mwen kwè lan nou, m kwè ke nou pral pase yon. Excellente fin de soirée paske aswè a pral gen bagay, pral gen lobèy. Lè optik sa m pral pèmèt aske m pase nou Obed Afis ki pral kapab pote yon ti yon ti pawòl tou piti, yon ti diskou tou piti e aprè pou n kapab pase nan remiz twofe yo pou nou kapab bay meday epi pou n antre nan pwogram la pou sa n te deplase aswè a pou n kapab enjoy avèk

Jis avan ke m avanse, m ap raple nou aktivite sa ki pran pa yon ansanm de jèn gason, de jèn fanm nan kominote Savann Wès lan. Donk li te pran pa yon gwoup moun deja ki te gen ladan Youri Bochan, Vis Delege Daniel Ponyon e Direktè Afis Fresnel. Donk sa Maes ap fè jodi an se jis larelèv li asire. Donk merit lan li pou moun sa yo. Donk lè m pale de moun sa yo donk pou mesye ki te fè pati de Fout Vafi yo. Donk jan animatè an te di l talè a Beaudoin Volkens donk tout sa k kòmanse li gon fen. Donk m ap raple nou chanpyona sa li te lanse 5 out 2024, 5 oktòb 2024 fè pratikman 2 mwa. Donk òganize yon evènman konsa pandan 2 mwa li vle di sa l vle di an. Donk m voye yon gwo kout chapo avèk chak grenn manb ki fè pati de komite Maes la. Donk n ap mande avèk pdg ok Michelet Bòlèt pou l moute sou stage an pou nou. E n ap mande avèk Gary Mazil pou l moute sou stage an pou nou. N ap mande avèk direktè Matye pou yo pase sou stage an pou nou. Donk pou remiz twofe a e meday yo nou gen 3 responsab sa yo e pami youn ladan yo ki se pdg ok Michel Borlette se youn nan sponsò ofisyèl aktivite sa. Donk se vre gen de jèn gason ki gen anpil kouraj anndan kominote a ki pou te mete inisyativ sa kanpe men san sipò yon seri de moun nan kominote an donk sa pa tap posib jodi an. Donk moun sa yo ki la a aswè a se pa yon favè nap fè yo donk yo merite sa. n ap mande avèk Prezidan Eber Desalin, Vis Prezidan Jacky yo sou la. Nap mande avèk kò abitraj lan pou yo pase sou Cedjan pou nou silvouplè.

Ok ann fè sa rapid ann fè sa rapid ti seremoni ofisyèl sa yo pa dire ditou se bagay pap pap ann ale rapid ann ale ann ale ann ale ann ale. Donk e nap mande avèk e mesye e Gary Mazil e abit santral lan bèbè son ti bak tou piti.
Avanse pou nou.
Ok nap mande avèk pdg ok Michelet Bòlèt.
Depi w jwe yo santi wap genyen yo baw lajan. Ou zozilaj la. Yo baw 2 bilan kob la atansyon. Fin jwe. Nap mande avek direktè Mathieu pou avanse pou nou silvouplè.
Bon match mesye bon match bon match. Papi mix gwo gason papi mix vin jwenn frèw donk papi mix se li kap met meday sa. Nan kou katriyèm abit la. Papi mix se ou l ye. Depi w wè m ou wè wal di oseyan. Bon bagay bon bagay bon bagay bon bagay men nonm nan. Wal di oseyan.
Ok. Met djaz met djaz. Jeannot de Boston.
Mentena nap pase avek ekip dezyem nan ekip dezyem nan silvouplè fon ekip dezyem nan ekip dezyem nan. Kapitèn nan konnen lap ret an dènye sa nou konnen l deja mezanmi fon ti ouvè
Jaki
Jaki sou nan espas lan map tann ou
Godwin vin fè sa bèbè sou mwen silvouplè Kotch pran aprè jwè yo se kotch la ou ye pran aprè jwè yo.

Kiyès sòt? M te wè Jeff Cavanaugh la wi. Kot Jeff Cavanaugh? Filme dèyè mesye yo. Genyen toujou. Ann ale, ann ale, ann ale rapid.
Mackendy.
Non, 18. Ann ale, kòmanse. Mesye nou mèt pase, nou mèt kòmanse pase. Mesye, pase bò isit.

Bay pdg a bay Gary. Gary men dènye grenn nan Gary. Pa bliye nèg sa nou wè k la cheve blanch sa se misye k gen yon festival rara festival rara sa nasyonal entènasyonal Gary Mazi kapitèn kapitèn kapitèn boulvès la kapitèn boulvès la.
Nap mande pou aplodi ekip Gary Mazi Gary Mazi Nap mande pou aplodi ekip vis chanpyon pou nou Alò sa e vis chanpyon Kapitèn Kapitèn Boulvès la Boulvès P Diddy

The best Chak moun ap gen youn Jacki misye ap jere sa avèw aprè

Bèbès, 3 pèsonalite yo youn pa youn.
Sou 2 patisipasyon, enfòmasyon ki fèk tonbe sou 2 patisipasyon Chivas poko janm pèdi yon match. Li konn elimine.
Yo pa janm ap mennen sou nou. Gangan byen travay.
Ok, ok.
Se pou ou. Alò, distenksyon pou moun sa yo m pral bay nou la. Yo gen anvlòp. Men kòb anvlòp la ye. Se 100 mil goud. Tout rès tèt yo pou mwen. Meyè. Meyè bitè konpetisyon tout moun konnen l. Meyè bitè konpetisyon kiyès li ye? Meyè bitè konpetisyon se Douly. Aplodi Douly pou mwen silvouplè fanatik T-Vibe. Douly. Ok misye fèk kite mil dola alo 5 mil goud pou meyè bitè a sa se chèk la wi pdg bòlèt la kap bay kob la ok Jacky m sot nan meyè bitè map monte. Si gen butè fòk gen gadyen. Talè jak. Ah yo dim talè.
Oh a mwen bay bay manti nan sa yo se.
Si gen butè fòk gen gadyen. Meyè gadyen konpetisyon an. Meyè gadyen konpetisyon an. Mathil Joseph se sa? Jòj. Aplodi Mathil Jòj pou mwen tanpri souple. Bon. Nou sot nan Ou konnen fòk gon meyè gadyen fòk gon meyè meyè atakan pou n ka jwenn meyè jwè an. Fanatik Maes! Kiyès ki meyè jwè konpetisyon an? Sa e fanatik Boulvès sèlman. Moun ki renmen foutbòl, kiyès ki meyè jwè konpetisyon an? Fabilis Remy meyè jwè twazyèm edisyon Chat du Soir. Aplodi Fabilis Remy. Bon, mwen menm jwè pam nan pral fini la.

Gon bagay ki fèt la
ee chivas kanpe la nou wè chivas tou ekri piga nou di e koken non mezanmi m verifye mesye yo te bay fè 4 2 pou chak ekip sa vle di pou moun pa al di a nèg yo te deja konnen e chivas kap chanpyon atansyon se pa grave yo grave men bon bagay men yo la ok kenbe mwen kenbe mwen pou m moutre moun yo nou wè l mezanmi. Ok te gen pou chivas te gen pou boulvès vis chanpyon Mackendy e nap raple e ni koup yo ni meday yo e bay pa sponsò sa ki se Sterline Civil yon lòt solèy pou depateman. Donk e bat yon gwo bravo pou jèn fanm sa e fanatik e chifas yo bat bravo pou Sterline civil pou mwen silvouplè mèt Lindel bon bagay Sterline civil bon bagay ok. Kapitèn,
pdg ok Michelin an pral remèt ou sa ki revyen w de dwa. Papi Mix cheri, e nou l ye! Esa!

Yo di m demen m ap koray. Mackenson Chery, vye Miyo meyè jwè.
Jis Miyo! E atansyon! Bagay Bob Sound Fabilis pa janm fè. Bagay Bob Sound pa janm fè. La relèv asire. Miyo, ban mwen Lala mèsi wi frè m. Mezanmi, fon ti ekate devan an non. Ofisyèl yo mèt reganye plas nou. Mèsi bokou.
Swa pale gen yon bagay bali.